Bonjou, bonswa nan lè nou pral gade videyo sa Mwen gen, mwen vrèman, vrèman, vrèman kontan pou m la avè nou jodi a Mwen vrèman kontan, mwen vrèman kontan, mwen vrèman kontan So Video sa map fè li Jodi a se konbyen mas Jodi a 20 mas yè te 19 mas So jodi a 20 mas 18 mas ki pase la se te a full moon E m te sipoze fè yon reading, san m pa t gen chans paske m te gen lòt bagay m t ap fè nan foul moun mwen. Ok. Men m poko, tout, m fè anpil lòt reading deja men m poko janm eksplike vrèman vre paske m vle pou moun konprann sa m ap fè a paske m pa wè gen anpil moun k ap fè li. Mwen renmen sa map fè a, m vle eksplike nou. Sa m fè, se, bon, mwen konn fè pil, mwen konn fè pil 1, pil 2, pil 3, tiraj. Ou chwazi ki yès ou ki nan pil yo, ke ou santi ki vin nan tèt ou, premye nime ou vin nan tèt ou, ou byen premye sa ou wè ki enterese ou, se li menm ou jis chwazi, epi. Pil ou chwazi an tou gen mesaj ke Bondye gidew pou pou ki gidew pou jwenn pou jwenn mesaj ke sa wap chache sa nan moman sa w bezwen an anj ki nan ou menm Bondye lwa, bitasyon, you know, tout kote sa yo bezwen ba w mesaj epi yo gide w pou tande sa ki nan moman an ke w, ki ale avèk ou, sa w ou sipoze tande, kòman anj yo ka ede w, kòman yo ka ede w kontinye, kòman yo ka ede w pou kanpe, sa yo ka fè pou yo ede w la, ok, so. Mwen menm mwen fè mwen mwen mwen konn se konsa m konn chwazi yo m fè plizyè pil men pou m ka eksplike nou pou m ka fè kòmansman bagay lan jodi a m ap fè yon sèl pil pou nou jodi a men nan lòt videyo m ap m pral poste k ap vini aprè sa yo se pil y ap ese on pa pil 1, pil 2, pil 3, ou pil 4, ou pil 5 men, sa depan. Men ou ka chwazi tande tout pil yo, konsa tou ou ka chwazi euh, youn ki gide pa ou menm, ki gide pa euh, zansèt ou, ki gide pa lwa ou, ki gide pa espri Bondye, tout bon gid yo, tout bon gid yo, tout bagay gid pozitif yo, gid lanmou, limyè, lajwa yo. Abondance yo. So gid sa yo kap gid kiki. Ki pou gide nou sou leson mwen sou sa ma fè a. Ok? Paske la se sèl bon enèji se You know abondans se proteksyon se kontantman se love se happiness se sa ki nan ki nan anviwònman ki nan espas mwen so sou konekte avèk espas mwen se se sa wap jwenn se sa ki la lapè lajwa se jan de bagay sa yo ok map Kòmanse bat kat sa paske m te sipoze fè reading sa depi pou full moon nan m tap panse a li. Gen anpil moun jodi a tou nan mwen itilize

Se sa w te, se la w te, se sa w te fèt pou w te fè. Li nou depi o kòmansman jiska ske ou fè tan w ap fè sou tè a pou w ale. So m ap mete kat sa nan nan kat m ap bat yo jodi a. M ap kite li pou yo parèt sa k pou di a pou nou konprann. Mwen, m ap rele espri de bon, espri de koneksyon, papa Bondye, lalin nan, solèy la. la tè. Eleman de la vi. Mwen mande my team. My spirit guide. My ancestors. Pou abitasyon. Abitasyon pou maman. Abitasyon pou papa. Abitasyon pou maman maman. Bitasyon bon papa papa. Bitasyon bon manman manman. Bitasyon bon manman papa. Papa manman. Papa papa. Gran gran gran nèt. Tout ansyen nou yo ki kanpe avè nou fèm kap pwoteje nou chak jou. Ki pa kite èdmi yo fè la dèmi sou nou. Ki te tan vle soti. Ok. Se de. Ki vole. Bon, lò de sa vole. Oh my goodness. Um, big picture thinker. Nou gen kat sa. Sa se, kat sa se pou um, moun ki fè pati de, you know, star seed. Sa sid lan. Sa se sa moun ki fè pati de kèk ou li kat ou gen yon misyon sou tè sa. Ke ne pot jan ou chwazi pou fè misyon lan mache. So, premye kat mwen jwenn ki di konsa, big thinker.

Nou gen yon pòt ki ouvè pou nou. Epi lè fini, kòm pran pòt la, yon bagay soti la, e tonbe sou konfimasyon. Sou konfimasyon. Ok. Sa di pou mwen, se um, big picture thinker. Anpil nan nou, Nou Nou pa Nou pa Nou rete nan nan nan pozisyon like paske nou pa konnen Pa beg. Nou ye. Nou pa konnen ki valè beni nou beni. Nou pa konnen ki valè pouvwa, ki valè enèji, ki valè fòs nou gen. Nou se vizionè ui nou ye nou gen vizyon se se se jan de moun sa nou ye nan tout sa na fè nou gen nou gen gwo vizyon pou nou wè bagay yo yon lòt fason nou gen vizyon nou gen ide nou gen nou gen an Nou enspire! Nou vreman enspire! Reading sa, sa m ap fè la, leson sa m ap fè jodi a, mwen deside pou m mete kat sa ladan. Li di nou se, nou gen vizyon, nou gen, nou se moun ki panse gran, gran, anpil, anpil, anpil, anpil. Epi gade, nou gen yon pòt la, nou ka wè pòt la. Right? Nou gen yon pòt la ankò. Sa vle di, lè gen pòt, yon kote, ki sa pòt fè? Pou ki sa pòt la? Humm poukisa pòt on kote poukisa pòt nan on kay poukisa gen pòt poukisa bagay you know kounye a la pòt yo ki devan w lan wa chwazi ki pòt pou w rantre chwazi ki pòt pou w rantre men pandan wap chwazi pòt pou w rantre yo Paske gen 2 pòt devan w, men epi ou ka rantre, ou chwazi, ou ka rantre nan kenenpòt pòt ou vle, ou gen plizyè, ou gen 2 pòt ki ouvè pou ou. Ou gen 2 pòt ki ouvè pou ou. Oh my goodness! Ou gen pot. Bon m bwè ti gout dlo. Ok. Ou gen de pot ki ouvè pou nou. Chwazi pot. Ide, bon ide. Fwazi pòt vizyon. Chwazi pòt enèji, bon enèji, enèji pawè. Chwazi pòt big thinker, you know. Chwazi pòt panse gran, panse laj, panse ouvri. Paske pòt la, pòt la kòmanse ou gentan nan wout pòt la la and then me ou mou rive devan pòt la pou antre. That was wout la, wout pòt yo, big thinker, idea, enspirasyon, vizyon, enèji, bon enèji e pou mou devan pòt la. Jump in, antre, antre. And then konfimasyon. Pale nap just vole lap bay. Gade lap vole lap bay konfimasyon. Lap just konfime sa map di a. Oh my goodness. Yeah. Hum. You decide. Rantre. Rantre nan pòt yo. Chanje thinking nan. Chanje jan nou panse. Panse vizyon. Panse. Panse. Chanje. Chanje. E pi. Jis rantre. Pòt la ouvè. Pòt la ouvè. Pòt la ouvè. Pòt yo ap ouvè. Pòt yo ap ouvè. Mh-mh. Perspective. Sa se te ki te nan dèyè. Zoom out. Common ground. E di konsa, tout sa w wè la yo, like ou gen dwa panse, ou wè w nan, ou santi w nan yon fènwa, ou santi like, se like, se ou menm. Bwè. Fè nwa. Se nan fè nwa moun grandi. Se nan fè nwa ou reyalize ki pozisyon ou ye a. Se pa la ou sipoze ye. Ou reyalize ki sa ou sipoze regle. Se nan fè nwa ou grandi. Se nan fè nwa nou fèt. Anndan vant manman nou kote nou fèt la. Lè yo te mete nou an se nan fè nwa. Li te ye pa gen limyè ki fè antre a. So ou pa bezwen pè fè nwa. Ou pa bezwen pèy. Ou pa bezwen pè fè nwa. Gade kòman balèn nan vole. Ou pa bezwen pè paske ou te fèt ladan. Ou se ou te fèt nan nan nan nan kote ou fòme a, kote ou te anndan vant lan, li te nwa. So, ou pa bezwen pè. Bagay sa yo se pa anyen, se pa bagay pase. Come on. Sèl rale tèt ou, rale tèt ou epi limen, limen. Rale tèt ou limen. Rale tèt ou limen. Ok. So, se te sa. Pou um. Se kòm nou non full moun map rale on kat nan sa pou m wè sa y di. Nan nou nan la lin klè. Map rale youn nan kat yo. Oh thank you spirit guide. Thank you archange. Oh my goodness. M pa pou wè. E de kat sa yo map rale. Se tou a tou. Hum. Many. Se tankou se konfimasyon kap kontinye ou vreman, vreman, vreman, vreman pre. Ou vreman pre. Epi, epi, banen nan it's like, it's giving us konfimasyon. Ou vreman pre. Ou prè pou sa ou sipoze fè a. Ou prè pou jan ou sipoze viv la. Ou prè pou tout bagay. And then ou vrèman, vrèman prè. Like, bay yo, yo prèske rive. Sa w sipoze jwenn pou lavi w, pou vi w, pou sa w ap chache a, an nou di konsa, sa w ap chache a, pa twò lwen. Pa twò lwen non. Paske enèji a, se tankou l ap konpoze. Ou wè? Se tankou like lalin nan, ou wè lalin nan mwatye, l ap avanse pou l ka vin tou dwat. Sa vle di, pi ka vin plen, pi ka vin jan li sipoze ye a. Se konsa sa ye, se tankou ou nan transfòmasyon pou vin plen. Se sa sa vle di. Enèji ou ap, enèji a ap pran fòs ak. You know like gen nenpòt ti nwa, darkness, whatever sa ki te kote w te ye a ou grandi nan li, ou grandi nan fè nwa a, ou aprann de sa k pase, ou aprann de leson y ba ou e ou grateful for yo tou. Ou di mèsi Bondye pou yo. Paske yo, yo, yo fòme ou, yo yap byen rafine ou, yo ap mete ou nan pozisyon an den pou vin plen. Plen. And then, and then, konya la, ou vin gen balans, ou vin nan balans nan dwat, pa gen yon ki pi wo ke lòt, you like, balans, ou balans.

Lantre jou te gon foul moun epi konnya la nou jwenn on kat nan foul moun nan. Lèm te chita m tap pale avèk moun nan m te mande pou avèk la lune nan m te mande pou ke la lune nan fè you know my tribe tankou moun ki ansanm avèm ki asosye avèm ki nan in my energy nan space mwen fanmi mwen. Like m te mande pou nou pou tout moun full m te mande m te mande pou kat pou reading sa m te mande pou li moun ki pral tande l la enèji ou ap ap fòme pou ap transfòme pou l vin mete w foul la. Pase m fenk sot di sa epi me kat la. Kat la di foul moun. Se enèji sa m voye pou nou. Enèji pou nou foul la. Pou nou plen. nan tout sa n ap chache, tout sa kè nou dezire, tout sa nou bezwen, tout sa nou renmen, tout sa n ap chache, sante, pwosperite, abondans, ke nou tout foul. So, se sèl kat sa yo mwen prale pou nou jodi a, paske euh, mesaj la gen tan trè, trè, trè klè pou mwen. So mwen di nou mèsi pou tout moun ki pral gade video sa. Mwen gen as mwen gen bèl enèji bwaslè sa yo mwen fè. Enèji bwaslè sa yo mwen fè. Wouch. Amen.

Map mete tout deskripsyon yo anba pou nou wè si tout fwa nou ta vle achte yon bwaslè enèji. Pou kenenpòt sa nap chache a yo la. Mwen gen òso lwil sa mwen fè. Lwil sa. M ka, m gon gwo istwa de lwil sa. Tankou depi ki lè mwen kòmanse fè lwil. M ap sonje tou piti. Mwen te kreye yon lwil. Pou cheve. Oh mesye. So, lwil sa son lwil, mwen rele lwil um, manifestasyon, abondans, lòk, pase gen yon engredyan, um, chans ki ladan, ke. Ki te revele a mwen menm. So e lwil sa, lwil sa fèt pou tout bagay sa yo. Ou ka pase nan men, ou ka, lwil sa, best way m ta renmen moun itilize pou plis. Efèk pou plis rezilta, se ou te ka pran kenenpòt koulè balèn sa w ap chache a. Bòt si se pou pwosperite, si se pou abondans, nou konnen balèn oranj lan, tankou joun, pa joun joun joun nan non, joun ki atire sou oranj lan, se koulè sa ki mache avèk abondans, pwosperite, jan de bagay sa yo. Bòt avèk vè, vè se youn nan bagay sa yo, si w ka pran jòn oubyen vè pou lajan, pou jan de bagay sa yo, pou pran lwil la, ou bere balèn nan avèk li, ou bere li, ou vide ti lwil la, ou bere balèn ou, epi pandan w ap bere balèn ou avèk li, ou ap priye sou, w ap di sa w ap di, you know, bon bagay, klin tèt ou, ou sej. Mwen m toujou sej pou klin enèji an. M ka fon lòt videyo de sej pou moutre nou. Men, lwil la, ou pran lwil la, ou bere balè nou. Apre sa, ou limen balè nou. E pi apre sa, ou kontinye avèk vi ou. Ou kontinye avèk vi ou, kontinye avèk sa ou a fè a. Ou pa twò, like pa rete.

M swete ke nou jwenn yon bon bagay de sa m fè la jodi a. E pi, m ap mete zèl, m ap mete venn mo, m ap mete tout bagay anba, anba tou pou nou. Si tout fwa nou bezwen konnen ki jan nou ka ede sa m ap fè a, rive pi lwen. E si tout fwa nou vle fè m yon kado, you know, like just. Sa ki rezone avèk ou, sa w panse nan moman an lè w ap tande m nan, sa k vin nan kè w, sa w panse a li, ou fè li. Mèsi, mèsi, mwen renmen nou anpil, mwen, mwen anm swete ke nou ok, nou jwenn sa n ap chache a. Bye!